Bonswa tout moun! Byenvini sou chanèl pa w la ki se Solaria TV. Byen rapid nou vin di w kòman sa ye sou tansyon yo la gen koze k ap pase la ou sipoze konnen. Ebyen dosye revolisyon an kontinye fè bri la pou anndan peyi Dayiti e menm nan entènasyonal lan. Lidè revolisyon lòm fò 2004 lan kòmandan Guy Philippe frape ankò e kisa ki genyen la sou tab lan la kisa ki genyen la nan la repiblik kòm update la sosyete genyen pati politik fren ansanm avèk plizyè lòt òganizasyon e sonje mwen te di nou genyen nouvo ekip ki rejwenn Guy Philippe Nan batay revolisyon an pou libere peyi a ebyen genyen plizyè òganizasyon, medya, sosyete sivil lan ki rantre nan batay lan nan ekip Guy Philippe lan, nan ekip revolisyon an pou kapab fè batay lan pou libere peyi a. Genyen yon update ki sòti la kote ke genyen gwoup sa yo la ki ap mande persona non grata pou anbasadè ameriken an ki an Ayiti an parlant de Henry Roustey. Ou menm ki pa konnen anbasadè ameriken ki an Ayiti an, fè yon ti kout voye je w kounya nan ekran an e apre sa mwen pral ba ou enfòmasyon ki apèn sòti la sou dosye anbasadè ameriken sa ke w ap gade kounya nan ekran an. Ebyen, mesye sa w ap gade nan ekran an, se li menm ki anbasadè ameriken an lasosyete pou anndan peyi Dayiti, se li menm k ap bay manb KPT yo pwoblèm konsa, Se li menm kap chofe teren an, kap fè koupe viza, fè Depatman Deta Ameriken an koupe viza pou yon pakèt moun anndan peyi Dayiti. Kote ke si tout fwa lal pa renmen fòm tèt ou la, donk sa sèlman la gen dwa sifi pou ke ou tande Etazini frape ou. Ebyen ki sak pase la? Daprè medya sa ki rele Jounal Enfo Ayiti, medya fè konnen gen yon skandal ki nan kè anbasad amerikèn an Ayiti tande wi peyi a epi ede nou pataje videyo sa tou pou l kapab rive pi lwen. Selon medya a, pandan ke administrasyon Donald Trump lan pwoklame tèt li ouvètman ke l ap goumen kont koripsyon, gen revelasyon twoublant ki emèje o kè menm anndan komin Taba, an Ayiti. Gen sous konkòdant ki fè eta de plizyè milyon de dola ki sòti nan laprimati ki ta itilize, ki ta bay chajedafè ameriken an, anbasadè sa ke nou sot montre w lan la a, an kontrepati pou soutni politik radikal Premye Minis Alix Didier Fils-Aimé an, o mepri de souverènte nasyonal e volonte pèp ayisyen an. Daprè yon sous, toujou selon medya ke li jije ki fyab, o sen de brh Bank de la Repiblik Dayiti, gouvènè Bank Santral lan ta sibi de fòt presyon nan objektif pou debloke an ijans 50 milyon de dola ameriken e fon sa yo te vize pou pèmèt premye minis lan, ebyen premye minis revoke an palan de Alix Didier Fils-Aimé pou l ganye di tan an atandan ke piblikasyon arète ki nome lòt premye minis lan pibliye nan objektif pou l gentan fasilite negosyasyon yo pou fòme yon nouvo gouvèneman a lorizon de 7 fevriye 2026. Toujou daprè medya Fame Fame chaje dafè ameriken an ki an Ayiti an li ta resevwa plizyè milyon de dola nan objektif pou defann de fason avèg ansyen Premye Minis Alix Didier Fils-Aimé pandan lap entwodui an erè Depatman Deta ameriken an pandan yap eseye tou tante mete sanksyon kont manb Konsèy Prezidansyèl de Tranzisyon an, gwoup manb sa yo ki siyen rezolisyon ki vize pou jete Alix Didier Fils-Aimé an. Toujou daprè medya a, toutfwa, si Henri Roustè pèsiste nan manèv li sa yo ke yo jije ki delwayal e se yon enjerans ke li ye ak souverènte nasyonal peyi Dayiti, ebyen 5 ewo sa yo ki fè pati de souverènte an, yo ta dwe, nan yon pli nan yon pli brèv dèle, pou yo alète Kou Siperyè Dèkont sou dosye sa a ansanm avèk ULCC nan objektif pou ouvri yon ankèt apwofondi sou itilizasyon 50 milyon de dola ameriken ke yo dekrete pou bay Chaje Dafè ameriken an e apre sa yo dwe deklare Chaje Dafè ameriken an persona non grata e se jounalis konbatant pou Une Nouvelle Haïti, Garline Monpremier ki pibliye atik lan. M gen dwa li l pou ou konsa paske atik lan pibliye an franse pandan n ap li n ap eseye tradui. An rezime, nan atik sa ke medya ki se Jounal Enfo Ayiti pibliye, yo fè konnen ke Alix Didier Fils-Aimé fè presyon oubyen ta fè presyon, mwen menm mwen mete ta, mwen mete yo kondisyonèl, ta fè presyon sou gouvènè brh lan pou debloke 50 milyon dola ameriken pou bay anbasad amerikèn pou yo sipòte Alix Didier Fils-Aimé e pou vide sanksyon sou manb kapete sa yo ki tante avèk yon rezolisyon pou revoke Alix Didier Fils-Aimé. Lasosyete, sa k gen atè an la a pa piti ditou. Se sa k fè, menm medya rekòmande fòk gon ankèt ki ouvri dan le pli brèv dèle pou yo deklare pèsona non grata avèk anbasadè ameriken sa Henri Wouster ki an Ayiti a. Ki sa n panse lasosyete? Èske tou, pase fòk nou poze kesyon an, an fonksyon de reyalite a, nèg yo ap gen kouy, nèg y ap gen ase de kapasite pou yo revoke oubyen pou yo deklare persona non grata presizeman avèk anbasadè ameriken an. Kite yon kòmantè, di kisa ou panse. Sou dosye Guy Philippe lan ou mèt rete tann gen detay ki pral vini sou koze sa, nou vini avèk update pou ou. Genyen tou prezidan Lula ki fè prezidan ameriken an Donald Trump malonèt la sosyete. Kote ke prezidan Donald Trump ebyen li te envite Lula nan yon sòt de fowòm. kote ke Prezidan Trump ap prepare la pou ke li ta monte yon òganizasyon kap rele Board of Peace. Ebyen, Prezidan Donald Trump te envite Brezil pou Brezil vin fè pati de Board of Peace sa kote ke se yon òganizasyon ka pral pwoteje peyi sa yo, kote ke youn pral pwoteje lòt si tout fra lòt peyi ta atake yo. an ka ou ta genyen lagè. Yo envite Brezil ebyen Lula fè Trump malonèt. Prezidan Lula di li pa nan bagay konsa. Lula di Donald Trump bezwen kreye yon lòt Nasyon Zini sou kote, kote ke se sèl li menm ki pral chèf ak koze Board of Peace lan. Li pap rantre nan yon bagay ki òlalwa Yon bagay ki ilegal. Donk, èske kounye a Trump pa pral fache? Pase Trump pa dakò lòt dirijan fè l malonèt non. Men se konsa, Lula kanpe nan figi Trump, Lula voye di Trump non mèsi, Brezil pap rantre nan yon koze konsa. An n rantre nan rès detay yo, gen yon odyo ke nou pote pou ou la, an n swiv sa k ap pase, n ap tounen pou detay. Jou a pa lwen rive. Sistèm nan kontinye ap fè n make pwen sou li. Ayisyen frè m sè m, de jou an jou, nou plis konprann efektivman kisa ki anfas nou an e kisa k sistèm nan, kiyès ki konpoze sistèm nan, kiyès ki mèt li, kiyès ki eritye l, kiyès ki gadyen l, kiyès ki pòt pawòl li. Enben pèp ayisyen, nou rive nan dènye limit la. Gen yon politik ke loligachi a ap aplike. kont ti nèg visye kap fè politik ke fè pati de klas politik la. Men tou dabò map remèsye e felisite kòmandan Guy Philippe ki te lanse revolisyon sa nan peyi Dayiti premye janvye 2024 ki sot pase a. Revolisyon sa ki lanse a wi nou pran tan nan wout anpil mwa, ane pase, Petèt anpil moun di poko gen rezilta, men m ap di w sa trè byen, batay sa a fè nou wè tout koulè vizaj nèg avèk fanm ki nan mikwo e ki nan klas politik la e vrè vizaj nèg ki nan loligachi a, sa nou rele sektè prive a. Gon politik viza koupe k ap aplike andedan peyi a. 1, Politik viza koupe a, li pa ka fè kòmandan Guy Philippe pè. Gon politik retire viza dirijan politik pou yo pa monte etazini e m vin konprann trè byen se politik pa oligak la ke l ye enben l fè l avèk blan an paske oligak la li menm li vòlò kòb peyi a li peye 2 òganizasyon lòbiyis nan washington epi l di yo men ki politik pou yo adopte kont yon seri de moun ki kanpe anfas yo nan peyi dayiti jodi a depi w kritike Vòlò sa, si w te gon viza ameriken, demen maten w tande yo di w depatman deta ameriken gentan atribye w avèk gang nan peyi dayiti. Tande byen wi, kiyès ki gang, se nèg sa yo gang. Se patron Laurent Sincere ki gang. Se yo ki vann zam ke blan konnen, se yo ki bay zam ke blan konnen, se yo ki vann bal nan peyi dayiti pou touye ayisyen ke blan konnen. Men èske se blan vreman kap mennen operasyon an? Men non, politik la se konsa l toujou ye Ozetazini Damerik. Leta santral gen dwa pa menm okouran de sa k ap pase a, men pa konsekan, gen dè zele di pouvwa, gen dè patizan, gen dè pwòch, gen dè tout pwisan ok ki nan Washington DC. Yo pa gen pòs, yo pa gen non, yo pa gen fonksyon, men yo menm, yo se dè pwo, dè gwo palto, enben jisteman ki gen pòs. Moun sa yo, yo gen sa nou rele òganizasyon lòbiyis e son bagay ki legal Ozetazini Amerik. Nan peyi Dayiti, se oligachi a ki te toujou pi pwòch nèg sa yo. Sa vle di ke yo konn enpòtans nèg sa yo, yo bezwen nèg sa yo. E tout peyi nan mond lan, enben gen kontak gwo palto sa yo nan Washington DC. Enben, jodi a, se gwo palto sa yo nan Washington ke oligak la fè. ap dirije peyi dayiti pou yo non sans avèk yon twit avèk yon pòs avèk yon fo foto rankont avèk prezidan ont prezidan trump yon pre yon foto AI pa egzanp gen Laurent Sincère yo ta dwe arete ti vòlò sa eske nou konnen ke misye monte etazini epi aprè misye di konsa ke li rankontre avèk prezidan trump pandan se ta manti se prezidan Luis Abinader ki te gen yon rankont avèk prezidan trump epi ekip ti vòlè a move foto abinadel la epi yo kole yo crop yo crop foto abinadel lan epi yo kole foto misye avek prezidan trump mande kilè rankont lan te fèt mande kijou rankont lan te fèt mande kiyès kite manti ok trump pat rankontre avek ti vòlè sa son fason ke yo fè pou yo fèw pè antanke ayisyen paske natirèlman nèg yo gon gon tandans o wi ayisyen pè blan ayisyen paka pè blan ayisyen te bat blan ayisyen te fout depatcha blan. pou yo te fout pran peyi sa a. Sa vle di ke Ayisyen pap janm pè blan. Ayisyen ka petèt respekte moun, men kòm nou vin avèk yon bagay, Ayisyen dwe pè nou, n ap poze de aksyon pou n fè Ayisyen pè nou, men defèt, nan jou k ap vin la yo, gon egzanp ki pral trase. E son egzanp vivan, son egzanp pou listwa, son egzanp pou nou reveye nanm Papa Desalin. Son egzanp pou n montre Papa Nasyon an ke nou se pitit li pou tout bon, ke nou te gon dènye zèl kat. e ke se pa dòmi n t ap dòmi, men se veye n t ap veye. Enben, vòlò sa yo k ap piye peyi a, nou on bagay. Imaj, foto sa m gen pou m al fon ti pale sou li talè wi. E, antretan ban m retire malpwòpte sa yo sou ekran, ban m al salye gran piblik la. Je suis désolé. Pèmèt mwen di nou bonjou, bonswa tout moun, depandamman de ki kote ki lè n ap tande mwen e n ap gade m la a. Ankò yn fwa se yon plezi pou mwen poum ansanm avè nou sou platfòm sa ki se platfòm YouTube info bientôt a map mande nou pataje pou nou kite yon kòmantè e sa ki pi enpòtan pou nou nan espas kòmantè lan nou dwe ekri liberté ou la mort e bat yon gwo bravo pou Guy Philippe pandan ke nap ekri Guy Philippe ou la mort Haïti ou la mort paske poun demare emisyon nou yo nou dwe gen sa yo ladanl nan kòmantè lan e li dwe anpil. Paske nou dèy dè dizèn de milye k ap tande e gade emisyon an, nou dwe nan espas kòmantè lan pou nou ekri Liberté ou la mort. Sa se deviz inisyal ke Papa Nasyon an te ba nou lan Konstitisyon 1805 lan. Ok. Ekri Liberté ou la mort. Sa vle di ke viv lib oubyen nou mouri. Ok. Li klè. E pwi, pa janm neglije mete sa tou nan mitan n, pa fèt pou gen trèt. dans nos rangs point de traitre ok nou dwe ekri sa yo pou nou nan espas kòmantè lan dans nos rangs point de traitre jodia nou deja 26 janvye 2026 26 janvye 2026 nou a kèlke jou de premye fevriye 2026 menm jan tou Nou a kèlke jou de 7 fevriye 2026. Sa k ap fèt la, l ap fèt nenpòt ki jan. E m swete ke chak grenn nan nou k ap tande, k ap gade la a konprann byen. Ok! M swete chak grenn nan nou k ap tande, k ap gade la a konprann byen. Batay pou libere peyi a, l ap fèt kanmenm! Pou nou retounen nan sijè inisyal lan ke m te kòmanse, men tou dabò, Pèmèt mwen salye chak grenn moun, ke w te nan lapolis, ki deside bay sipò w avèk konba sa a. Kite m salye chak grenn moun, ke w te nan Lame Dayiti, ki deside pote kontribisyon pa w lan soulèvman jeneral pote boure sovaj nan lide pou libere peyi a. M salye nou. e m remèsye nou, m felisite nou vreman pou kouraj nou. Kite n salye e remèsye dè milye ajan de la bsap ki konprann nesesite ki genyen pou yo fon feso pou yo sipòte pi bon mouvman pou libere peyi a. akote chèf revolisyon yo ki se kòmandan Guy Philippe. Felisitasyon pou nou mesye, kenbe la pa lage. Kite mwen natirèlman felisite tout sitwayen ayisyen ki deside kenbe menm yon kanif nan men yo nan lide pou gade kòman yo ta va ede peyi yo soti lan sitiyasyon difisil sa. Felisitasyon pou nou, Papa Desalin ap gade nou. Nou se pitit peyi a, peyi nan difikilte fòk gen nan nou ki pou kanpe anben jisteman pou nou fè batay la nan lide pou n libere peyi nou. Bravo pou chak grenn nan nou paske Ayiti se egzakteman sa, de konbatan natirèlman. ok ki kenbe peyi yo men emisyon an tou dabò jan n te di li nou pral fon rale ki ekstrèmeman enpòtan paske nou dwe konprann sa k ap pase la sa petèt genyen yon mwa oubyen de mwa depi ke. Mesye CPT yo, pami yo Edgar Leblanc Fils, te antame yon demach pou te revoke Alix Didier Fils Aimé. Tout moun konnen pozisyon nou parapò avèk nèg CPT sa yo. Sou ekip ti vòlò, yo konnen yo se ti vòlò. Sou ekip pa serye, yo konnen yo pa serye. Menm jan tou, se tout sistèm nan menm. Depi w antre ladan l, ou pa ka serye. Li klè. Pa gen pèsonn ki rantre anndan sistèm nan pou soti pwòp. Menm blan ou wè k ap benyen avèk nèg yo la pa ka soti pwòp. Tout ap tonbe nan vòlò. Nèt. Ou konnen an. Peryòd. E defèt se koripsyon y ap defann la. Se koripsyon sou tout fòm y ap defann la. Se pa lòt bagay. Se vòlò ki ap pwoteje la. Men sa n ap pale la. Il s'agit de souveraineté. La notion de la souveraineté. Lè w se yon Ayisyen, ou dwe goumen pou sa. E lè w pale de souveraineté, blan tranble. Blan konnen ke gen yon kote l pa ka rive. Vre, lè ou pale de souverènte, blan tranble. Blan fè bak. Menm si w wè l pa fè bak fizikman, l pa deplase pye l, men nan lespri l, li fè bak. E se jodi a, chak grenn nan nou, menm nan kòmantè yo, ou dwe pale de souverènte nou antanke pèp, antanke peyi. Fò n goumen pou n repran souverènte n bak. E se valè sa yo Guy Philippe ap defann ki koz nou wè sistèm nan pè li. Paske yo pa vle moun ke yo pa gen kontwòl. Blan pa bezwen moun ki pa gen dosye. Blan sèvi avèk oligak yo jodi a paske l konnen yo nan tiye prezidan Jovenel Moise. Li gon zèl kat nan men l ki sovaj pou nèg yo. Eske nou la? Blan sèvi avèk oligak yo paske tout sal bezwen anndan peyi a oligak yo ap balil paske oligak yo nan tiye prezidan Jovenel Moïse yo nan blanchiman dajan yo nan vann zam nan yo nan fè trafik dògàn blan gen tout prèv tanjib lan menl defèt misye yo se de kat make yo se de chyen blan ke yo ye enben tout ti blan ki bezwen rich la lap sèvi avèk malpwòpte sa yo. Men sepandan banm di nou bagay. Nou tout sou platfòm nan nou gen yon pozisyon klè pa rapò avèk kesyon bagay CPT. Men pa konsekan gen yon bagay pou nou swiv la ki ekstrèmeman enpòtan. Si nou kite l ale konsa se chak 5 an nèg la ap touye yon prezidan nan peyi a oubyen chak lè gen yon prezidan ki eli, ki pale pou pèp, ki pran pozisyon pou pèp, k ap monte de pwojè pou pèp, pou peyi. Ya yap touye l avèk konplisite blan paske blan ap benyen nan kòripsyon e defèt blan ap gate lè l gate li pap janm chanje sèl sak pou chanje se lwa Dessalines pou monte nou pou n fout yon bwa kale nan peyi dayiti se sèl posibilite wi paske pa gen wout pa bò nou mèt la lon gwoup nèg vin la a wap ede de kriminèl kosone zak yo ede de astasen konsolide pouvwa kriminèl yo defèt. Se lwa Dessalines pou monte nou, pou n trase yon egzanp vivan, pou n montre ti visye sa yo kote yo sòti a, yo dwe tounen rapid. E n dwe trase yon egzanp vivan. E s on verite absoli. E nan jou k ap vin la yo nou dwe pwouve l. Paske l pa posib, pèp ayisyen. E koute. Fritz Jean, si gon nèg ke mwen menm pèsonèlman. wèl yon fason nan bagay CPT sa, si gon moun pou mwen menm ki plizoumwen nan bagay CPT a, se misye. Tout moun konnen pozisyon Barack avèk Fritz Jean. Tout moun konnen nèg yo benyen nan kòripsyon e se nòmal pou yo benyen nan kòripsyon paske sistèm nan menm se konsa ke li ye. Men si gon nèg ki plizoumwen montre ke ta gon bagay ki te ka fèt anndan peyi a, li rele Fritz Alphonse Jean. Misye manyen 3 bagay ke Jovenel Moïse te manyen. E bagay yo tounen dife nan men misye. Misye pale de 5 fanmi, 5 moun ki pran peyi a an otaj. Jovenel Moïse te repete sa fò. Misye di klèman moun sa yo, yo kidnape peyi a. 5 moun. Se pa tout nèg kap repete pawòl sa. Men l pa vle bay non yo. Menm jan tou Jovenel Moïse pat bay non yo. Misye di leta a paka pran an otaj pou l ap separe nan chanm, nan chanm otèl, nan chanm kay nan Petyonvil lakay de gwo boujwa. Misye pale de sa. Misye di lè gwo bagay k ap fèt pou peyi a pou yon kòb debloke, li paka debloke, l ap pran tout kalite pwoblèm pou l debloke men pa konsekan. Lè son lajè k pou debloke pou yon nèg ki nan sektè prive sa avèk otan de fasilite swa pwojè a pase swa tout bagay pase nan kou dèkont tout bagay reyini rapid pou l pase enben pou lajan debloke men kou son lajan k ka ede swa moun nan popilasyon an lajan sa l ap ret anndan leta l p ap ka debloke l ap jwenn tout eleman deblokaj misye defann de bagay ki klè sa vle di ke tout moun konnen pozisyon m parapò avèk vòlò sa yo tout moun konnen kiyès yo ye. Men m di m sa trè byen, sistèm nan menm fè ke yo pa ka pa vòlò. Se konsa ke l ye. Sistèm nan fason l monte a, se kraze pou l kraze. Joe m ap pale la a, antanke Bertho. Depi m rantre nan sistèm nan, ou fè 3 mwa ou pa tande m, m gentan vòlò anndan. Menm si m pa gen dola nan men m, m gentan vòlò. Paske pa bliye, m ap wè vòlò ap vòlò devan m e m ap fè silans. Depi m fè silans, de fèt m konplis. Otomatikman m vòlò. M pa vin konprann. Sistèm nan menm fè w vòlò. Ou petèt ou pral eklate, la sosyete pral padonew paske ou pral eklate tankou Jovenel men si w kite yo touye w li pral di men mwen m patap ka kite yo touye m e de fèt m te mèt benyen nan 99 plis 1 an m patap ka kite yo touye m e si m tap mouri m tap mouri sou lechan de batay ak zam nan men paske m tap met zam sou oligak yo m tap met zam sou ti chyen politik yo kap jape yo m tap met zam sou ti chyen jounalis gang kap jape yo. tap fèt. M tap tranble peyi a otomatik. M ap tounen sou Gary Pierre Paul Charles wi. Gary Pierre Paul Charles youn nan jounalis ke m estime ki ap fè peyi a anpil anpil mal. Misye fè yon deklarasyon pou oligak yo mwen menm tranble. Misye di Laurent Sincere se grenn nèg ki ka sove Ayiti la. Mesye, gen anpil moun m konn tande ka poze di. lajan fè chien danse kisa chien konnen poul fa lajan lajan fè visye tankou gari pye pol chal danse visye devan letènèl m poko janm wè nèg fin granmoun poul ap ranpe konsa yap tounen sou ou fritz al fon jan antame yon demach paske l estime ke l estime ke. nèg swadizan yo te nome a, pa bliye non, se kòb yo te pran pou yo te nome vòlò k rele Fils-Aimé a wi. Enben yo menm ankò yo bezwen revoke Fils-Aimé a. E se nòmal pou pou nèg ki te peye yo fè fè gwo gòj. Mentnan, lè nou menm kòm popilasyon n ap obsève, paske pa bliye, ou pa ka pran pozisyon pou ni CPT, ni. laprimati yo paske se menm gwoup asasen yo jodi a se enterè yo 2 a ki menase ki koz ou wè yap batay men kou yo fin antann yo nan chanm dotèl yap antann yo ou menm kòm pèp wap rete nan menm sitiyasyon an sa vle di ke nou menm ki la nap kontinye kritike yo nan menm nivo a men pa konsekan gon bagay pou nou defann la ki ekstrèmeman enpòtan e se li kap mennen nou vè taboula raza chanbademan total degèpisman total ok revolisyon manman penba gason pa kanpe revolisyon sanglan an avan. le 7 fevriye 2026 k ap vin la. E se li k ap ba n plis fòs, se li k ap fè n konprann pi byen rezon prensipal pou nou degèpi kowalisyon teworis sa a ki pran peyi Dayiti an otaj la. Sitou pou 11 fanmi, pou 5 fanmi ki pran peyi Dayiti an otaj la. Espas ki petèt senbolize espas pa yo, nou dwe montre ke li pa egziste. Menm nan rèv ankò. Menm yon grenn blòk pa ka rete ladan l, pa gendwa rete ladan l, paske li senbolize yon espas doulè, kalamite, soufrans, ok, ensekirite jenalize, kidnaping, asasina, touye prezidan, tout kalite bagay, gen de bagay ke w dwe efase nan peyi a. E se yon prensip ke li ye. E lanati ap kontan lè l wè se van k ap pase, l ap voye pousyè pa rapò avèk osi espas ke nèg sa yo te genyen nan peyi a. Se nòmal. Se yon prensip ke l ye. e lè sa wap defann valè wap defann ou antan ke pèp. Ann avanse. Fritz Jean antame yon de pou m montre nou wi kote ke se sèl Guy Philippe jodi a ki gen rezon nan tout sa kap pase la paske l te pale. Li te pale tout nèg sa yo. E pa gen wout pa bwa non. Sa k pou fèt la li dwe fèt e nap chanje sitiyasyon an le pli vit ke posib. Fritz Jean antame yon demach pou yo revoke Alix Dieu Fils Aimé. Genyen, se grav wi sa m pral di la a, genyen yon anbasadè kanadyen ki rantre nan peyi Dayiti, lè l rantre li pran telefòn li san pyès jèn, san pyès fristrasyon, san ke l pa pè, li monte sou WhatsApp li. li ekri Fritz Jean. Li di misye konseye, e mwen fèk mwen te Kanada, mwen te rankontre ansanm avèk komite k ap jere dosye sanksyon an, e m pale ansanm avè yo. Mwen rantre la a, m wè ke gen yon wout ke w ap fè ke mwen ta ankouraje w kanpe sou wout sa ke w prale a. Tande byen wi, yon diplomat teknikman l ap itilize yon de vokabilè bagay, de langaj bagay. Mwen ta ankouraje w e fè w kanpe nan demach la. Paske mwen menm pèsonèlman kap pale avè w la a, m pa ta renmen rekontakte ekip de sanksyon an pou yo ta aktive sanksyon an kont ou. Kounya m di, a bon? Yo di, demach lan, demach pou revoke premye minis lan, yo di m ta renmen pou kanpe ladan l pou ke nou pa aktive komite sanksyon an. poul pran sanksyon kont ou la a gon bagay sanksyon an gon kredibilite kel pèdi sa se yonn li pa gen valè nan zye nou ankò moun kiw te sanksyone yo sa pa sa pa mele nou sa pa deranje nou ankò m gentan wè sa a sa pa min anyen Martelly yo sanksyone sa pa min anyen entèl yo sanksyone sa pa min anyen paske m vin wè ke gon bagay gon mouvman politik presyon kap fèt avèk dosye sanksyon an defèt blan an kredi dekredibilize dos demach ke Premye Minis Trudeau te antame a ki te yon bon demach, ki te yon trè bon demach ke m te apresye, m te bat bravo, m te ankouraje. Paske lè Premye Minis Justin Trudeau te di konsa ke gen 11 fanmi, gen 10 fanmi nan peyi Dayiti, se yo menm ki jere enstabilite a nan peyi Dayiti an pèmanans, se yo menm ki mete prezidan, se yo menm ki jete prezidan, se yo menm ki vin avèk tranzisyon, se yo menm ki jere enstabilite politik la an pèmanans pou ke yo kapab jenere dè santèn de milyon dola meriken pou yo viv byen aletranje e pèp la rete nan kras. Li te di konsa ke. Sèl mwayen pou l kòmanse met baton nan wou nèg sa yo e l ap ankouraje tout lòt peyi nan mond lan fè l, sitou kote nèg yo ap sere lajan, l ap kòmanse avèk yon seri de sanksyon pou nèg sa yo pa ka vwayaje, sezi byen aletranje pou nèg yo konnen ke peyi a dwe gen stabilite e rann pèp la viv byen. Sanksyon an te demach sa te bon. Men o kou de la wout, nou santi gen de zèl politik ki rantre nan demach la. Paske lè w sanksyone Jilbè Bidyo, li bon. Lè w sanksyone Renold Dib, li bon. Lè w sanksyone Cherif Abdala, se bon bagay. Lè w sanksyone yon pakèt lòt vòlò ki se nan sektè prive a, se bon bagay. Men lè w ap fè presyon sou de visye politik pou yo pa manyen yon vòlò ki nan Primature lan, sa montre ke w ap vòlò avè l. Paske se group vòlò yo, yo tout ap vòlò peyi a, sa montre ke ou gon group vòlò ki pi pwòch ou ki baw plis bagay, defèt gon lòt group vòlò ke w pa renmen, defèt wap atake group vòlò sa. Enben Fritz Jean pale de sanksyon, enben sa nou wè anbasadè kanadyen, Kanada ap bay misye presyon, chaje dafè ameriken ap ekri misye bay misye presyon, epi pa la swit nou wè ke efektivman Depatman Deta Ameriken, bon nòt ke yo sòti, yo akize Fritz Jean kòm nèg ki de konivans avèk gang. Yo di misye de konivans avèk gang, de fèt yo retire viza misye. La a m vin wè gon bagay ki ekstrèmeman enteresan. 1, Si nou bezwen de moun ki ka fè politik nan peyi a, fò nou gade rasin moun sa yo kote li ye. Eske moun sa a, lè l anvi, lè l anvi pa soti vakans, eske se Raymond Derbien l ale? Eske se lakou, lakou Nouyòk l anvi al, ale? Eske se Pestel l anvi ale pou l al nan, sou plaj? Eske se Gelée, Pò Sali l anvi ale? Eske se Kap Ayisyen ke l anvi ale? An nou gade lè, moun ta pral dirijan nou yo, moun ki vle dirijan nou yo, an nou gade lè yo vle, anvi pran ti vakans pandan wikenn yo, an nou gade ki kote y ale. Eske se moun sa se desann li desann kòmsi m ta di l al Plato Santral l al Ench l al manje pentad al gade ki kote l ale al gade si l al an pwovens pou l al wè eske l gen ti bèf ti kabrit an pwovens kal ki kote rasin li ye depi w wè moun nan ap fè politik epi telefòn li fè nyèè ou tande l di w pitit li pa byen kote pitit ye Nouyòk Miami, Paris, Canada, Quebec, Ota o o o kòman yo rele Ottawa, gade non, pran distans ou ansanm avè l pou le moman. On pou plizyè rezon. Pou plizyè rezon. Paske m wè yon bagay k ap pase la. Tande byen wi. Menm mwen menm k ap pale avè nou la, si nou remak, si nou fè yon remak, nou wè ke depi m pale bèbèbèbèbè, ou wè m gen yon koneksyon avèk Canada, Etazini, Lafrans, Peyi etranje pa fèm konfyans avèk peyi a paske m won bagay la. M won bagay. Sa nou wè a si nou wè, si sa m wè a si nou wè l tou mete yon ti bagay nan kòmantè lan. Men si ou wè nèg la se nèg sent Suzanne li ye, ou wè se avèk sent Suzanne li atache, ou wè lè l ap pase vakans se la l ale, l al Fò Libète, l ale Pòdepè, l ale Mòl Sen Nikola, Omòl, l al manje pwason boukannen. Ou ka chita pale avè l. Èske nou la? Ou ka chita pale avè l. Donk, jodi a, nou dwe konprann ki politik k ap adopte la a. Fritz Jean menase pou l revoke Alix Didier Fils-Aimé, yo di misye nan gang, yo atache l avèk gang, yo retire viza l. Politik viza a, fò nou met, fò nou montre etranje a, viza a pa min anyen. Depi ki, depi w nan, depi w nan bay viza enpòtans, Ou redwi kòm moun, ou pa moun. Ou pa ka pitit Desalin tou. Epi ou konn sa k pase? Gen yon efò k ap fèt la a, mesye yo revoke Didier Fils-Aimé, enben oligak la, òganizasyon lòbiyis ke l ap ke l ap peye nan Washington nan, enben li kontakte 2 blan, li fè presyon pou li. Yo di, Sekretè Deta Ameriken rele Premye Minis pou solidarize. Rans! Lwa Dessalines an poko monte pèp la e l ap monte pèp la nan jou k gen pou vin la yo. Yo di e kòman rele e Depatman Deta ameriken mande li li voye mesaj li soutyen li li solidarize l avèk PM rans! Lwa Dessalines an poko monte nou kòm pèp e l ap monte n nan jou k ap vin la yo. S gen anpil priyè k ap fèt, gen anpil dlo k ap jete nan jou k ap vin la yo lwa papa nasyon an ap monte n e lè l monte nou tonnè kraze mesye m p ap ba nou manti Nou gen dwa pa panse avèk koulè, men n ap panse avèk sa w te di, ki pozisyon w te genyen, ki sa w fè nan peyi a. Apati de la a, n ap konn si w ka ret nan peyi a, gason m, paske li pap dous ditou. Li pap dous ditou ditou. Paske gen de bagay ki pa posib. An n avanse, frè m avèk sè m. Enben, gen senk vòlò ki fè pati de kowalisyon vòlò ki nan tèt peyi a, ki pran desizyon pou. Revoke vòlò sa a. Kote vòlò a? Ok pou revoke vòlò sa a ki rele Arly Didier Fils-Aimé. Enben vòlò sa a k ap bal lamen an gentan erije tèt li an veritab prezidan. Se kòmsi m ta di w misye se yon prezidan ki eli. Mande 3 moun nan peyi a si yo rekonèt misye, yo pa rekonèt misye. Mande 3 peyizan ki nan Duchiti, ki nan Mafran, ki nan Moron, Chanbelan, Lèziwa, ki nan Bwachadèk, Grangozye, Tyòt, Ansapit, Bèlans mande 3 3 3 peyizan ki nan ki nan ki nan kòt de fè ozans a pik mande yo èske yo rekonèt nonm sa a ki di ke l se prezidan an yo pa konnen l èske nou la yo pa konnen l enben kite m di w enben avèk sipò yon twit nan entènasyonal yon twit anbasad 2 nèg sa yo erije tèt yo an veritab kolon ki se mèt peyi dayiti e yo jwenn 2 esklav k ap bat bravo pou yo yo jwenn Gary Pierre Paul Charles k ap voye flè pou yo n ap di Gary jou fèy la tonbe nan dlo se pa janm jou sal pouri bat chyen an nou mèt tann mèt li paske ayiti pap ka ret konsa de twa milyon de goud ke w gen nan pòch ou pa ka fè ke w ap di nenpòt kaka nan radyo pou ke mon pèp nan sitiyasyon difisil aprè plis pase 40 an ke w fè ap bay yon peyi manti pou w pwoteje yon sèl sektè yon sèl sektè kap detwi tout yon nasyon lè rive pòl chal rekreyasyon an pral fini e misye te kouri ret nan peyi a pou pèp la. kestyone ou kòm visye a kostim kòm visye a kostim bann gang a mikro bann izo a mikro bann ti lapli a mikro bann lanmò san jou a mikro touye moun nan peyi a nap touye jounalis parèy nou paske yo pa dakò avè nou nap kidnape jounalis parèy nou paske yo pa dakò avè nou bann gang ke nou ye asasen a mikro bann vòlò tonnè krazem peyi a pap ret konsa. Pou n pa Dwoum gazolin sa a ke nou pran plezi n ap fimen sou li a mesye, kontinye fimen, pase alimèt nou, pa gen pwoblèm. Dwoum gazolin sa a ke nou pran plezi nou n ap fimen sou li a mesye, kontinye fimen mesye, oken pwoblèm. Ayayay! Dwoum gazolin sa a ke nou pran plezi nou mesye, n ap fimen sou li a, pa gen pwoblèm. Paske granmoun nan peyi m toujou di l, jou fèy la tonbe nan dlo, se pa janm jou sa l pouri.